Map toutan nou la epi Mwen em chou Wap tan mwen dan E konen krasem le di tout sak pèt di sou kontou liye tou wi fre Mwen fina ou yo bouye tan dan la fèm tout sak pèt di sou kontou fre Wi gad man zè yo map vin men Al vin mwen ta Sak di moun la fèm bouye bouye bouye Boutè di depi mwen li fèt 3 bouye at mwen bon va fèm bat vin mwen la menm fre gad man zè

Shit la chabon. Eske koridò sa a se yo menm ki achte l la fèmen l? Yo gen yon fot nan menm. On lè doka la m poze m wi. Li mande nou pakèt stipidite ap fèt la. M tande nèg kap pran sant dlo. Yon nèg la di l pran sant sesi sela. Yo menm si. Wè lolo koridò isi. Pandan m voye l cho nan fenèt kay moun. M pou ap pran sant.

Yo sou konnen mde la msi. Yo sou konnen on ti lady mete ap tann mwen la kalabay so. Ou konnen mamay mwen men menm. Manzè vin fè 20 minit. Mgen tan konnen 30 segond mgen nan sentim. Eske ou wèm? Kounya la mvin kote ou pou banm on bagay poum frape. Ni ou menm tou Ritchie. Non mte gen tan bò solisyon e grenn sèl la. E sèl li menm mgen. Sèl li menm. Mpaka yon ti gason menm kòmsi pou ta pale de grenn sèl. Yo isi yo.
Ou konnen mpa tolere jan de jès sa yo. Lè w tcheke nèg yo tankou nèg yo vin met moun sou deran ap fè bri fucking bri epi vin nan alèz avè w ap di e nèg yo tcheke. Djòl nèg a gon jan l vire wi wa di e djòl humm malfèt wè sa m sou lan. Male yo. Frè a lèd vre se.
Menm balo chabo. Fanm nan mete w deyo pou bann. Pa vre? Wi.
Tout reset nou ba ou ou fe yo, yo pa bon. Wi. Epi gon denye reset wi. Yo mesye mande. Gon denye reset, denye reset map bay la, m pa nan bay fok se nan tog. Pase gwo, nou tog la, wouch. Anbali la pa nou. Anbali la pa. Tale, tale, tale. Ap gen menm. Tale.
Vin kote ou mnje yon bagay mte dwe ap vin sou pa fonksyonè atò kak gen. Yo pi mal ke vanpi, yo mòde moun, epi tan yo sou moun, yap mòde moun, yo pa bezyen konn si moun te benyen, yo. Se pa sa mtap di non, brize nou.
Frape nou, frape nou. Fòm di yon bagay.
Prensip bay bann map bay la, se pou ti japonè.

Epa epa film kap monte. Dèyè dèyè kou a kou a m pran ou tou wap parèt ou wè kou a m pran. Sa vle di nan film yo pa bay moun kou tout bon. Van Damme te touye yon moun yo yo peye l amann. Sa vle di m gentan wè se m gentan wè se konplo. M gentan wè se konplo ki fè nèg yo ban m kou a. Pa gen pwoblèm. Pretty boy Map fè w pran di nice. Lò kouri lò kouri epa epa kapo kapo repliye w repliye. Gen kote w pa voye kò w menm.

E pa anyen non. Poukisa lap fè melanj sa la? Aprè midi ou te lekòl, lè pou ou te mouton etwojèn, lè a te gen rive.
Eske nou konn sa nap achte a la? Nap fè melanj sou boubann, nou pa konn sa nap achte a. Ti chapo, m pral tèlman fout on bann la tounen boule m, ou pral tèlman gouye wap tou gon rara.
Gèt,

Van vantilatè jete w. Ou vole pi rèd ke moun ki. Misye genlè pa gen toro lap vin fè moun fè dezi la konsa. Mezanmi!
Ti charbon kot koubyen ou menm? Sak pase misye la? Popo! Fanm nan w bay byen. Epa pa gen moun nan ou? Eman si sou yo oubyen fanm ou pran? Mwen e nan boudam ou fè plis vizyon ou.

An tabasco An An Pa genyen An tabasco An men Yon bouti kou a genlè pa genyen Kou nèg kraze m tout lide m di m Ou pa konn fè Ou pa menm fè Yon se gout sou vant madanm ou Fèmen djòl ou Yap manje kòb ou mal Fèmen djòl ou Bagay bann nèg li tout sa se pi.

Aaa gila sou sou sou bay masisi liye.
Sa gen lè sou magi donde chien.

Epi l santi fò pase pou kabrit. Tèt manman w. Yes mesye!